Wèm toujou pale mpa di nou ayisyen e ayisyèn mwen ye tou nou menm ayisyen nou rayi moun pou tout bagay gen moun ki pa konprann ke wap fè yon blag gen moun ki pa konnen ke se yon bagay serye ok ou wè lè parèy avan mte ka diw mka mpat konprann tjou. Paske m te toujou kanpe tèt m di w m pa vle si m pa vle sa m te toujou kanpe tèt ou ka konfime l m te toujou kanpe tèt m pa t janm te konn nan kwakseswa yon sèl bagay se paske a chak fwa m wè menm lè w pale avèk yon moun demen maten m wè w avèk moun sa n ap fè cho n ap fè desere bagay men se lè sa m konprann se yon cho nou ayisyen Nou pa konn kisak rele cho. Wi defwa l wal un petit peu plòt two fò. Non defwa wal fò. Defwa fòm table yo. Non defwa l fò men se ton chwa se chwa w m pap mete m nan sa. Ou fè ou fè sa ki bon pou ou. Ok se yon sèl bagay ke mwen map redi l ankò m pa kwè m tap gen anyen ke m ta pral fè pou se sou entènèt la m ta pral fè l avèk Jimmy. M pat kwaze Jimmy sou entènèt. M pa kwaze Jimmy nan djaz. M konn Jimmy tap jwe nan yon djaz. Nou nou toujou nap pale, nap chwazi nap di moun ki moun ki dwe avek moun, ki moun ki pa ta dwe avek moun. Men cheri, nou ansanm depi nan disip wi. Exactement.
Wi, epok sa disip tap mennen. Yon sel bagay m sonje ou te dim, Sache que map toujou renmen w. Ou son flannè mes chérie, bon men se kounya m oblije kite. Aujourd'hui on est là.
Mwen menm m son flannè.
Mwen menm gen bagay m kite kounya e ou menm wi ou pase ou plenn twòp mwen oblije kounya m obeyi mwen menm mwen menm mwen menm tande cheri tande cheri kounya mwen menm m oblije obeyi kounya la m kite fanm la e m kite nenpòt 400 fanm 400 fanm m kite
non m te nan 3000 m te nan 3000 avan nan kont m vin tonbe m rete a sa. Men yo kote 3 mil li te nan goumen goumen m vin reta sa yo kounye a m di mwen menm m reziye m kounye a ti grenn sa yo la m mete yo an vakans pou jiyè out kounye a w di m pa gen bagay konsa antouka nan men nou deyò nèt bon
m pa ka vanyan ankò a vle di kounye a tout bagay fini hein ou konn laj mwen cheri hahaha.
Bèl vakans la. Antouka vakans la kanpe vakans la kanpe antouka men ta fè men ta fè deklare tout bagay fini antouka cheri m te fò pase la twòp bri twòp pale anpil twòp rans nèg ap ranse o wi madanm mwen benyen konnya shabba antouka cheri m te fò vin la pou fini tout bagay e pa sèl nèg ki sa m sa gen fanm tou wi a cheri depi fanm ki renmen m cheri non e pa sèl ou menm yo ka pa e pa sèl ou.

Sou pat konn sa mdousa yo di ala. Pifò fanm anba live mwen wè kap jwem nèg la 2 fanm mwen. Bonm gen telefòn ou epou poum pata konnen. Ok al non menm pa bat pifò fanm ou wè kap jwem nèg lèd nèg sa tèlmn lèd mpa vle wè 2 fanm mwen yo epa fòt mwen konsa epa fòt mwen fòm bay verite la fanm pa madanm mwen verite pifò fanm ou wè kraym 1 fanm mwen wè. Kap dim betiz, kap jourem, nèg lèd, ou kote pala nèg lèd sa, e fanm mwen yo ye ok, e pa fòt mwen konsa, m pa sou pale sa yo di an, men tout fanm mwen kap jourem lèd, nèg lèd, m pa sou anyen, nèg kokorat e fanm mwen ok.